Sa li. Donk sak pase se ke mwen ne avèk vajen nòmal, mwen ne kòman m kapab di kòm si tankou se yon fi. Men karakteristik mwen, vizaj mwen, kò mwen, jan w kapab remake, mwen gen kò gason. Ou ka konprann? Donk se yon bagay ke bon kapab se enpe tabou.
Bonjour, bonsoir tout moun, depandamman de lè ou pral gade video sa, maten an la se yon video konsènan yon dosye, yon sijè ke nou vin akeyi pou ou la e nou gen lòt enfòmasyon ke nou pote pou ou men sijè prensipal la gen pou wè avèk yon ti jèn ki fèt ak kò gason pou ta pati entim li se chouchoun li genyen selon eksplikasyon ke li bay. Akoz de ipèrandrojeni sa, kidonk kò gason epi se bouboun li genyen olye de koulout, paran l te toujou vle li kache sa. Donk li vin grandi konsa e sa te vin rete yon obstak pou li paske pou tout moun ki wè l ki pa t konnen l te toujou panse ke se yon masisi paske te gen yon ti jès fi lakay li e nou ka konprann sa paske li fèt konsa. Donk. Moun kap diskriminel pat janm konnen si se yon moun entèsèks li ye sa vle di donk yon moun ki gen kò gason nòmalman vwa gason men li pa gen penis se bouboun li genyen selon temwanyaj li. Li menm fè konnen ke se psikològ li oblije al wè paske defwa li konn rete lap poze tèt li kesyon kisa li ye eske se fi oubyen se gason Oubyen eske se mesye dam li ye? Bref, donk m pap pale twòp, banm fè nou tande temwanyaj donk jèn sila a ki t ap reponn moun ki te konn ap rele l masisi oubyen diskrimine l sou nèt la. Donk pran san nou gade aprè sa n a fè kòmantè. Donk m al chache videyo sa a, m tonbe sou li, m pataje l ansanm avèk nou yon fason si n ka ede jèn sa a ede l paske. Li menm fè konnen l konn anvi tiye tèt li. Donk tande istwa a byen aprè sa pou n kòmante.
Bonswa tout moun e jodi a mwen vin pale de yon bagay ki trè enpòtan pou mwen e anpil moun toujou ap poze kesyon sou entènèt la eske m ge eske m masisi eske m biseksyèl eske kèlkeswa sa m ye a jodi a m vini pot repons lan pou nou pou m reponn nou yon bòn fwa pou tout bon brèf m pa chwazi bay verite paske se yon bagay ki enpe biza pou mwen Ke li pa fasil pou m esplike, li un peu difisil pou moun arive konprann mwen, yon moun arive konn sa mwen se entèseksyon. Si ou vle konn plis enfòmasyon ou ka monte sou entènèt wap jwenn kisa li ye. Donk sa k pase se ke mwen ne avèk vajen nòmal, mwen ne kòman m kapab di kòm si tankou se yon fi. Men karakteristik mwen, vizaj mwen, kò mwen, jan ou kapab remake, mwen gen kò gason. Ou ka konprann? Donk se yon bagay ke. Bon, kapab se enpe tabou. E, dabitid paran m konn di m konsa piga m janm pale de sa. Piga m janm, jamè, rive jamè rive pale de sa. E son bagay kou, ke, ki te konn ap fè m kriye tou pase m pa rive gen, gen, m ap toujou poze a tèt mwen kesyon m di èske, se sa k fè dabitid m toujou konsidere pafwa m konn di tèt mwen èske m son masisi vrèman vre an reyalite? Èske se masisi m ye oubyen m pa konprann? Ou konprann paske. An reyalite, m toujou gen santiman. Santiman ke m genyen yo, se santiman pou, pou, pou, m ap poze tèt mwen kesyon osi, èske mwen ka fè pitit? Santiman m genyen an, se pou òm li ye. E an menm tan tou, m gen santiman pou fi tou. E donk se yon bagay ki enpe biza pou mwen, e ke m pa rive konprann. Bon, si tout fwa yon moun ta gen yon ti konsèy, ou ka ban m konsèy, ou ta konn yon ide plis sou sa. An reyalite m pa konnen, se sikològ tanzantan m toujou ap swiv. Ki toujou ap esplike m, ki toujou ap pale ansanm avè m, ki fè m pa gentan fou deja, men an reyalite se yon bagay ki vrèman, kòman m kapab esplike sa, ke m pa ka esplike, m pa konnen, m pa jwenn yon vrè rezon, just m ne konsa. Se petèt sa, gon seri bagay k ap pase nan mond lan, ou pa di non, Bondye pa t voye w konsa, Bondye pa t sesi, pa t sela. Nou konn sa Bondye voye Bondye pa fè ou ko konprann imagine toi lè yon moun wèm nan lari ou tandem vwam kap pale nan va eskizem pou bri a m rete pre labri pre lari pardon e yon moun wèm ou kwaze ansanm avèm wap panse son gason men lèm dezabiyem kanpe devanw son fi. Men depi m timoun moun lakay mwen fèm gade sekrè a yo fèm gade sa kòm sekrè a kamarad de klas mwen m raplem yon sèl zanmim ki te konnen sa epòk m tap fè reto e yon demwazèl ki te renmenm mwen oblije m te bal verite m dil men kòman m ye m se m pa gason an reyalite mwen se yon fi paske m fèt avèk vajen men vizaj mwen karakteristik mwen fason konpòtman m se konpòtman dòm. Nou kwè nou konprann donk li. M espere ke bagay sa l pa pale ankò li paske ankò kòm se li deranje mwen reponn kesyon nou an m pa konnen si masisi si m biseksyèl sa mi senpleman m konnen sa rele entèseksye mèsi. Donk jan ou tap gade a se konsa jèn sa tap rakonte kalamite li pou fason ke li fèt e se fèt li fèt konsa se pa li ki mete tèt li nan sa l ye a daprè sa l di jiska prèv di kontrè. Donk li fè videyo a pou l mande konsèy e se sur ke l ap tonbe sou videyo sa m panse ke nenpòt moun k ap tande k ap gade la yo ka ba l konsèy pou yo di sa l ye sitou nou konnen Ayiti w ap wè anpil moun ki vwayaje k al lòt kote ki wè bagay a je yo ki yo pa twò enkyete yo lè yo tande yon seri de bagay mwen menm lè m tonbe sou video sa map gadel m di kèt banm pataje sa avèk piblik la pou yo kapab konprann gen moun gen moun sa yo ki egziste an ayiti vreman nan lòt peyi gen yo pa egzanp gen yon jwè yon atlèt ki rele Caster Semenya li fèt ak kò gason vwa gason poutan se bouboun li genyen li se yon atlèt afriken sa fè anpil sa te fè anpil pale lè yo te dekouvri E ke se yon kò gason ki gen bouboun kareman. Sa te fè anpil, anpil, anpil tole e l sibi anpil. Men malgre sa, li fè anpil efò. Donk, li fè siksè nan karyè li ki se kous li te konn fè. Donk, ou menm ki t ap tande jèn nan, ba l yon konsèy. E men mwen menm m pa etone, m pa sezi tande sa paske mwen konnen jan de moun sa yo egziste men gen moun ki petèt pa konnen se sak fè nan lavi yo toujou di avan w kritike yon moun avan w pote kritik yon moun chache konnen. Anpil moun ou wè ki konn e nan yon pozisyon ou pa konn kòman l fè ladan l. Ok avan w kritike yon moun. Dayè chak moun gen vi pa yo, chak moun lib pou l viv fason k fè l plezi. Mwen menm se konsa m ye. Yon moun ou vle fè afè w sa se ou. E m konnen tout moun pap janm ka menm jan. Depi se pa kay w ap kase, pa kidnapin w ap fè, depi se pa moun w ap nui. Donk moun lib pou yo fè chwa yo vle. M pa gen poum preche yon moun poum dil Bondye benil etc. Dayè gade jèn sa misye fèt konsa kisa yon frè legliz pral dil yon moun mwen ta renmen konnen kisa kisa yon pastè ap di nan sa yon moun ki fèt konsa e kò gason epi se bouboun li genyen kisa legliz ap di nan bagay konsa. M ta renmen konnen. M ta renmen konnen. Donk, deba a ouvè nan kòmantè la. Pataje videyo sa epi kòmante. Pa diskrimine jèn nan paske se konsa l fèt. Se konsa n konn tande yon seri de moun rete yo tiye tèt yo, depresyon eksetera. Donk, pa kritike, pa diskrimine yon moun san w pa konn ki chay l ap pote li menm. Donk, yon moun ki fèt konsa, se pa li ki te vle fèt konsa epi l vin twouve l nan yon sitiyasyon menm li menm l ap poze tèt li kesyon ki sa l ye, sa terib anpil. A prezan, n ap travèse nan sa ki gen pou wè ak sekirite. Nou konnen nou menm nan Machann-Zen Ayiti se nouvèl nou bay, menm si ou wè n vin avèk lòt ti sijè, istwa esitera, n ap toujou kenbe menm liy lan. Lapolis dènye tan sa yo la ki pa deside bay poze a menm, yo kenbe kif kif nan degwenn bandi yo.

yon moto e ou pa lapolis ou pa kò legal ou gen tout kalte zam sa yo nan menw fò bay kisa donk ou tap fè ansanm avèk yo donk yo nan yo te nan komisarya mirbalè a pou ankèt e poum fini map kite nou ansanm avèk ansyen minis travo piblik la Joaceus Nader ki pale anpil koze sou gouvènman. Donk prezidan Jovenel Moïse la ki sa li tap subi, ki sa ki projè ki te sipoze pase ki pat janm ka pase e sitira era li fè anpil revelasyon e ke mwen pral envite ou tande li te nan mikro Donk Edo Zeni avèk nan radyo pèp la. Pran ti chèz ba ou pou ka tande Se koze lidè nan la dopinyon nou repiblik. ye. Nou konnen ke w te fè anpil travay avèk Prezidan Jovenel, sitou lan dènye ane an. Sitou lan dènye ane an nou te fè anpil travay ke nou te gentan fè gras a paleman an ki pa t egziste. Donk, paske aleman an se yon, paleman an kòm ansyen senatè, m pran responsabilite m pou m di ke se yon sous de blokaj ke le parlement haïtien ye pou la repiblik. Pou le prezidan, pou moun kap gouvène yo, se yon sous de blokaj li ye. Donk, m konnen ke prezidan te rete sou anpil bagay, dayè m wè anpil materyèl ke m pral vizite lòt semèn nan dan le gran Sid. M poko kapab al nan Nò a, al nan Nò a paske m yon ti jan pa vle al nan Nò a tou pou m pa, pou m pa pantan sou lòt bagay. Men le gran Sid, m pral anba paske yo di m gen yon materyèl k'atè. Pneu yo kite atè ki pou fè asfalt e wa ba nou tout bagay sa yo konbyen kob yo koute epi baraj marion yo di mwen ke ki kapab gen ti problèm nan jou kap vini la yo e enjenyè Nader e bonsoir epi esplike nou e kisak pase kisak kisa w santi tou jodia gen di mwa depi zanmi w moun pa ou moun ki te fidèl avè w tou ou te fidèl avè li anba tè kòm prezidan ou senbòl de nasyon an epi anyen Anyen an kem tout moun ap ret ap gade. Mèsi senatè kite m di bonswa a tout moun ki sou panèl lan bonswa a tout oditè radyo pèp yo bonswa a tout moun fidèl a emisyon sa a donk ou gen rezon e do pwoblèm nan pa yon pwoblèm nwa ak milat apa jodi a mwen m son nèg nwè son milat n ap pale ansanm pou nou defann pou nou mande jistis. pou yon nèg nwè. Men, nou konnen gen nèg nwè ki pi milat ke milat, gen milat ki pi nèg nwè ke nèg nwè. E, pwoblèm nan pa poze la. Pwoblèm nan poze nan nèg ki bezwen, ki bezwen pran tout pou yo, ki pa bezwen kite anyen pou pèp lan. E lè Prezidan Jovenel vini pou l ouvri je pèp lan, pou l montre avèk lajan trezò piblik lan, Nou ka fè anpil bagay nou pa bezwen blan mete nou ajenou tout jounen se don enben kolonn oligak yo e deside ke liy peyi an pral pran an yo pap ka jwenn espas pou eksplwate peyi an menm jan e nèg sa dwe mouri donk 7 mwa aprè nou wè ti mari pa monte ti mari pa desann nou konprann wi lwen ke prezidan jovenel te nome yon moun pou l te aplike fèy de wout ki gen e rezoud pwoblèm ensekirite an. e fè referandòm nan tankou w di l la, ou di sena, palman se te se te yon blokaj, se pa palman se konstitisyon an, si konstitisyon an pa t fèt jan n fèt lan palman an pa t ap ka fèt jan n fèt, enben pou nou te fè referandòm nan pou te gen yon lòt konstitisyon e pou te vin fè yon eleksyon pou prezidan eli an te ka gen zouti nan men l pou l koresponn a entènasyonal lan pou l jwenn. e mwayen pou l fè dè prè e pou fè lajan antre nan trezò piblik lan pou nou fè dè gran pwojè. Dèzyèm, pase nou konstate nan mwen de 5 an kantite pwojè ki fèt avèk lajan trezò piblik lan. Nou di l, nou redi l ankò, sèl lajan trezò piblik lan, sa di lajan ki sot nan ministè finans a pati de lajan ke DGI ramase, lajan dwann ramase ki ka fè devlopman. M ap ba w senp egzanp. Tout moun jakmel, sud'est kap tandem la e lot moun. Se pa kounya depi avanm vini nou konnen rout de l'amitié a ap fèt. Moun yo bouke fè manifestasyon pandan m te la. Yo joure, yo plenyen e rout lan pa janm ka fèt. Poukisa? Paske son don BIDH di lap fè nou. Lap reyabilite rout lan pou nou. E tan ke yo pa ba nou kob sa a, menm si moun yo tap kraze brize nou pap janm ka fèl. E pa bliye m di w sa pou moun yo ka konprann reyalite an. Jodi an pandan y ap joure yon prezidan, di prezidan mantè, si yo pa konprann reyalite an y ap toujou gen konpli popilasyon an, responsab leta. Pa bliye ministè finans se gouvène enstans entènasyonal sa yo tankou bid, bank mondyal. Imedyatman bid, bank mondyal di l ap fè yon wout enben yo p ap mete 5 kòb pou li nan bidjè a. Depi yo pa met kòb pou li nan bidjè an. Menm si nou te joure, Ministè Travo Piblik pap ka fè anyen. Brèf, se pou montre w, e lè Prezidan Jovenel vin avèk filozofi sa a, an nou fè yon devlopman sinèji Travo Piblik e Laprezidans e Ministè Finans pou nou fè travay yo, enben sa enkyete anpil moun, enben yo konstate se yon sèl kote pou misye ale pou l rete trankil, se anba tè. Yo kòmanse envesti anpil lajan. ki pou asasine karaktè li, kòm de fèt yo jwenn dè jounalis, dè patwon medya, dè direktè dopinyon antre nan dinamik lan, yo fè misye pase kòm yon monstr, pandan ke lap fè bagay, menm si w te pran sòm de tou lè prezidan ki pase de 86 a no jou, mwen di l, mwen pran responsablite m di l, si yon moun ka di le kontrè, map antre sou radyo sa pou m diskite avèk ou, menm si w te pran tout. prezidan yo met ansanm jiska rive sou Jovenel la enben Jovenel reyalize plis pase tout moun moun sa yo avèk lajan trezò piblik lan mwen byen di avèk lajan trezò piblik lan pwojè reyalize avèk lajan bid avèk lajan bank mondyal avèk lajan inyon ewopeyèn se pa nenpòt moun ka reyalize yo nenpòt moun dayè lepli souvan W ap wè pwojè pa egzanp Route de l'Amitié an ki kòmanse, etid lan kòmanse depi sou prezidan Privert, li pase sou prezidan au début de Jovenel, prezidan Jovenel, l ap pase la a sou Ariel, l ap bon lòt prezidan, l ap pran menm 3 lòt prezidan e l pako fèt. Alò si te lajan trezò piblik lan, mwen nan mwen de 4 mwa nou t ap deja reyalize l. Donk se pou montre w avèk lajan trezò piblik lan sa prezidan Jovenel fè. M pap pase nan ti pwojè, nan ti patchay de wout ke yo fè, de reyabilitasyon de wout. M ap pale de gran pwojè ke gen 40 an ki pa fèt. Prezidan Jovenel pou kont li reyalize yon ayopò entènasyonal ki fèt nan Grandans avèk 10 kilomèt wout, ekivalan de 10 kilomèt wout pou kont li. Prezidan Jovenel reyabilite e nan menm grandans lan li mete yon izin jiskaprezan nèg yo kite zèb ap monte ladann zòt tande senatè a dil la toutalè a zèt ap montrel alò izin sa se pou pèmèt li kapab fè anrobe li kapab fè tout agrega yo zewo zewo sis sètadi sab lan douz sis douz sa yo rele yon piròg douz vennsenk gravye pou yo fè anrobe yo nèg yo pa vle. Enstale l lap pouri anba w anraje kounya li reyalize lè wap li bon wè m pap pale wout sa wout okay jeremi ki te vin an se pa bid a nou menm sèl nou se 91 kilomèt men lè nou wè nèg yo ap pase nou nan betiz jovenel kòmanse li fè 10 kilomèt wout finalman nan 91 kilomèt wout lan sou jovenel yo fè 43 kilomèt. Nan wout kay Jeremi. Rive nan anyen Okay, Prezidan Jovenel reyabilite plant asfalt ki t gen genyen an e li reyabilite ayewopò Okay la. Lè pon Lèzanglè Prezidan Jovenel reyalize avèk lajan trezò piblik, se pa lajan don silvouplè. Bon ou on pon de 210 mèt pou la premyè fwa pou la premyè fwa nou gen pon sa isi nou reyalize depi on e nou te gen on santral ki te kòmanse an 1915 pou la pou l fini an 1975 de li te kòmanse de depi okipasyon amerikèn li fini sou Janklod Divalye vè 1875 swa pli de 50 an aprè jou e yo te mete e 54 megawat sou rezo idwolik lan. Jovenel pou kont li nan mwen de de 3 zan mete 60 megawat jiska prezan yo pa vle inogire l pou Jovenel pa jwenn espas sa pou pou yo pa wè l tap fè anyen Prezan Jovenel reyalize pli de 80 kilomèt wout Kafoujòf Pòdepè. Pa gon moun ki ko reyalize l avèk lajan trezò piblik lan depi de 86 a no jou. Yo reyalize l avèk lajan bid, lajan Bank Mondyal. Prezidan Jovenel reyalize yon santral Nòdwès, li fè santral la ikonpri reyabilite rezo an. 8 kilowat, pa gon moun ki ko fè l. Li reyabilite vil Nord Pòdepè, li fè 10 pwen 8 kilomèt wout, li reyabilite santral Okap la 7 kilomèt, 10 pwen 8 megawat. Jiska prezan nèg yo, pou yo senkwonize l mete l an sèvis, yo refize sou pretèks yo pa kapab. Li arive avèk lajan trezò piblik lan. Prezidan Jovenel fè yon bagay ankò de 1915 yo te fè baraj Pelig lan pako janm gen yon baraj nan dimansyon sa prezidan Jovenel fè yon baraj Marion nan mwen de 3 zan pou 10 milyon de dola si se etranje ki ta fèl yo ta fè l fè 10 a 20 tan pou yo fèl kounya sa nèg yo fè pou banalize ee baraj la pou redwi la pli fèb ekspresyon menm senp. Jesyon baraj la, sètadi mete yon moun pou ouvri fèmen vàn nan, sètadi lè lapli ap vini ouvri vàn nan pou kantite dlo ke kanal la ka pase pase e kenbe rès dlo an, lè pa gen lapli si si baraj lan chaje ak dlo pou l ka resevwa dot lapli e ouvri vàn nan pou toujou moun yo ka gen dlo an pou yo fè jaden yo nan malfeti kwakou 1 kwakou 2 e garat enben yo fèmen vàn nan totalman. Lè w fèmen vàn nan totalman, sa sa tradui? Sa tradui baraj la chaje a dlo. Piske baraj la chaje a dlo, depi lapli vini, enben baraj la, lapli al fè dega nan Malfeti e ot. Enben, pa bliye dènyèman gen yon senkyèm kolòn ki fè yon fuit an avan ki pale de baraj la. Mwen di, Hum! Depi w wè sa a, nèg la gen rezon, yo genlè gen volonte pou yo kraze l. Kòm de fèt, m voye yon komisyon nan Malfeti. Enben. Malpeti te inonde, moun yo te riske pèdi rekòt agrikilti l. Enben, lè nou fè la, nou oblije rele anmwe pou e nou rele laprès tou, mèsi senatè ou ba nou espas sa a pou nou di tout moun rele vwa nou ke baraj sa a se dezyèm baraj Ayiti genyen. Alòske Kiba chak gran rivyè yo tout gen baraj sou yo pou fè jesyon dlo an pou moun yo ka devlope agrikilti l. Donk se nan kad sa a nou di jodi an fè 10 mwa depi prezidan Jovenel mouri, kòm nou tout konstate l, anyen pa fèt. Ke l te nan jistis lan, ke l te nan elektrisite an, ke l te nan wout yo, ke l te nan baraj lan, dè moun ki t ap kriye chak jou manifestasyon si Jovenel pa ale n ap mouri yo, yo te gen rezon y ap mouri paske yo pa p gen sekonn bin nan pòch yo. Paske pa bliye metye yo se politik, metye yo se detwi moun e kòm defèt Jovenel ale ou wè tankou ou di li ozanviyon de 2000 dola ameriken nèg yo ap depanse nan bar yap pran plezi yo. Donk nou menm ki te pwòch Jovenel, les amis Jomo, pro Jomo, tout les joveneliens, sètadi tout moun ki atache ak ideyal prezidan Jovenel yo, Nou di yo, nou pap dekouraje, nou pap bese lèbra, e ideyal Jovenel la fòl kontinye. Nap mande jistis, nou konnen li pap fasil, tankou Thomas Sankara, yo te jwenn esklav de mezon ki te rele Blaise Compaoré avèk Gilbert Diendéré te asasine kèk bon zanmi yo Thomas Sankara, enben yo te pran pouvwa an, e Thomas pat janm ka jwenn jistis. Enben, pèp Boukinabe an gonfle ponyèt yo, yo ranvèse Blez Konpaore esklav lan, malgre li te marye avèk yon Ivwaryen, paske li te gen tan fè plan, yo te di, fè plan w, depi w an danje, kouri ale Kotdivwar. L al Kotdivwar, jodi a, li jwenn benediksyon prezidan Ivwaryen an. Enben, yo kondane l, jodi a, avi, pou l pase rès vi l nan prizon. Ou wè l kòmanse chèch tankou yon mèg, enben sètènman li fè ventan ap jwi, men sa sa vo lè pandanw bezwen viw lan se lè ou pral fè rès viw nan prizon pa gen yon mantal trankil. Se nan kad sa nou fè apèl avèk tout malfektè ki asasine prezidan an pou nou di yo jou yo konte. Yo mèt fè banboche, depanse kòb peyi an nan gwo bar. pa moun privilejye yo, donk di yo konte, to ou ta y ap parèt devan lajistis. Si yo fè yon bagay, yo chèche yon modèl dakò ki ka pèmèt nou menm tou, nou te gen dwa padone yo, piske nou pa oblije nan eta peyi an ye la, senatè Kòmou pa Pòtoprens. m ka wè w ka wè nan rezo yo, sa k ap pase nan Kwadèmisyon, sa k ap pase nan Maren, sa k ap pase nan Kafou Chada, sa k ap pase nan Kwadèboukè, se tris. Eske nou oblije goumen nan sans sa a? Sètènman. Eske nou di tèt nou fò n vanje? Eske nou di fò n vanje Jovenel, Prezidan Jovenel? Nou vle jistis, nou pa bezwen vanjans. Men si yo pa vle ba l jistis, to ou ta ap gen vanjans. E vanjans se peyi a kap viktim. Well. Se nan.
Bon bagay. Ann ale. Se nan kad sa a, mwen di moun yo, an nou priyorize jistis lan. Nou gon jan nou ka fè l, se moun nou ye, nou gen kapasite pou nou reflechi, kapasite pou nou jwenn de solisyon. Nou sòm tous dè inivèsitè ke nou kapab reflechi, nou ka di tankou Mandela te fè l, li jije yon seri de moun, li kondane yo e l padone yo. Ou jije yo poukisa pou nap jije yo pou 59 yèm prezidan an pa asasine menm jan an pou yo konnen nenpòt ki ka prezidan depil konpetan li edike l fòme pèp la chwazil bal fè manda ou ka kritike li ou ka kritike tout akte lap poze men kite l fè mandal men lojik non sèlman pa kontante nèg yo pa kontante yo tiye yon prezidan yo tòtire yon prezidan se tòtire yon drapo se tòtire yon peyi fanm fèt pa fwa yon peyi. Kòm ti nèg yo ap fè l pou tout moun ka konnen, sètènman nèg yo se de malfektè sanginè san fwa ni lwa, yo ka toujou kontinye tiye moun. Men jou yo konte. Jou yo konte. E pa met twòp madichon sou pitit yo. Pase tout fòtin yo bezwen fè an, e se egoyis de lèr pa. Pase kan w ap fè, w ap detwi pou fè lajan. Pou fè lajan pou fè kwa? Pou kite pou pitit yo? Pou pitit ou, w ap kite yon chatiman pou yo. w ap kite yon chatiman pou yo. Poukisa w pa kite sa pou kite pou yo an, pou ba yo edikasyon, fòmasyon, epi pou yo kapab viv vi yo kòrèkteman kòmsadwa? E nan kad sa a, nou di moun yo, nou ka jwenn yon solisyon. Si tout moun dakò yo fè krim nan, yo tout dakò Ariel jodi a konstate li pyeje, se yo fè l pou yon esklav de mezon, yon esklav tou kour, se sa yo di l fè pou l fè, enben n ka vin di yon jou, mwen p ap kontinye nan dinamik sa a, nou antre m nan mache tèt bese sa a. Map bay demisyonm. Li rele pè, li fè apèl a pèp la, li fon diskou, li mande pou komisyon pou yo dirije peyi an move an atandan yo jwenn yon akò de pitit li, li give up, li bay demisyonn. E lè sa a, yap jije l sètènman, yap kondane l sètènman, yap padone l nòmalman pou. Richès lan. Men si li yon antre nan yon lojik vanjans, sètènman ap ka gen grenn moun ki eksplwate espas lan, men peyi a pa ap janm eksplwate l. Li lè li tan pou nou sispann goumen nan lojik n ap goumen la jodi a. Li lè li tan pou nou konprann yon seri de nèg ki konnen se yo menm ki mèt peyi a, se yo menm k ap fè kòb, yo pa gen anyen yo envesti nan peyi a, menm lè yo envesti nan peyi a, s on figi se Leta y ap eksplwate. Pase gen gwo bizniz isi, pa gen anyen a wè bizniz vrèman. Se leta a y ap eksplwate nan sans pa yo. Vrè biznis yo an Repiblik Dominikèn, vrè biznis yo nan peyi yo. Nou menm, les amis de Jomo, se ta di ansyen minis e pwòch kolaboratè de Jovenel Moïse, n ap kanpe debou pou nou mande jistis, notamman jistis sosyal prezidan Jovenel lan. Kidonk, ti rès la jwenn pèp lan. Ti rès la jwenn pèp lan sa l ye? bay pèp la wout pou pwodui l fè yo ka antre lavil pou l likide yo nòmalman, bay pèp la baraj pou abitan an jwenn dlo pou l fè agrikilti l pou nou pa ka kontinye ap achte pwodui alimantè nan men Repiblik Dominikèn, bay pèp la limyè pou moun yo ka fè biznis yo, bay pèp la dlo potab pou moun yo pa malad, pou yo kapab viv nòmalman. E se nan kad sa a Prezidan Jovenel te fè yon te pou ta fè yon pran yon priz sou rivyè Masak pou l ta al irige pli de 10 ekta de tè nan Nòdès. Enben depi l mouri ou te wè mwen plantè nan Repiblik Dominikèn te mande anraje voye pye. Poukisa y ap voye pye konsa? Paske yo konnen depi nou jwe nou fè priz sa a alòske sou menm rivyè sa a Repiblik Dominikèn gen prèta 9 priz ladan l. Non men premye priz nan pran yo gentan konn enpòtans priz lan yo kòmanse ap rele anmwe enben prezidan Jovenel pat okipe yo li tap kontinye enben se nan kad sa ou wè yo kolabore yo fè yon pakèt asasen malfektè san fwa ni lwa e e e mèsenè yo pasè repiblik dominikèn. vin asasine, tòtire yon prezidan anndan chanm li. Mesye nou pa ka konprann sa sa ap tradui. Imajine yon prezidan de la repiblik pou nèg yo, si te gen bal tire moun mouri ou m ta ka konprann. Jantiman yo antre lakay yo tankou yon savann, y al menm nan menm kote t gen cheval abite yo ou pa gen espas sa yo. Yo antre, y ale, yo pa kontante yo sèlman asasine l. M te ka konprann ou rive ou tire yon moun li pa soufri, ou fè l soufri. yon prezidan de la repiblik, yon prezidan ki eli pa le pèp, kèlkeswa diferans ou gen avè l lan, ou tèlman mesken, ou tèlman pa gen okenn mòd de panse pozitif, ou tèlman bagay, ou tèlman gen yon hèn pou li, se sa w ka fè. Donk, ou konprann, men nou di, nou fè yon kri, an nou sove Maryon pou nou gwo èv sa a, ke se dezyèm èv nan dimansyon sa a ki gen apre baraj Delig lan. E pa bliye mwen di moun yo paraj e maryon an bay Telegram rete 3 kritè li la poul pwoteje e plèn latibonit lan poul fè jesyon plèn latibonit lan e li la poul bay 54 megawat megawat kouran baraj maryon an li la poul pou poul fè jesyon plèn malfeti kwako garat pou lè lapli tonbe pou moun yo pa inonde. lè pa gen lapli pou moun yo jwenn kantite dlo pou yo awoze, irige jaden yo pou yo ka fè plantasyon nenpòt ki lè. E baraj lan ap bay 1 megawat kouran pou moun yo gen kouran. Baraj lan ap fè pisikilti, kidonk elevay pwason. Baraj lan tou y ap sèvi avè l pou yo fè dlo potab. Anpil peyi etranje se dlo ize yo itilize pou yo fè dlo potab. Se tout. Minis, banm poze yon kesyon pou moun yo. E materyèl ou di talè a ki mkwè gen 5 ladann ki fè asfalt lan. Ou konn konbyen kòb yo koute? A, se yon bagay ki se materyèl ki gen plis ke yon milyon dola ki te achte nan men Otoplaz la. epi yo mete yo, yo te gen pou yo te enstale yo, pou di yo mete yo an sèvis. Lè m te la, mwen avèk Prezidan Jovenel nou t ap goumen ansanm, pase gen de batay pou mennen, fò prezidan w nan eklere pou l konnen mennen batay la, pase yon minis pou kont li gen dwa pa ka mennen l. Enpi yo te kòminen, men yo te kòmanse ap fè gwo pre, nou te kòmanse ap fè gwo presyon. Enpi depi lè a, gen yonn Nòdès, gen yonn Grandans, gen yonn Plato Santral. Gen yonn sa sa ki latibonit la ap mache sa ki ki gen lòt yon lòt kote ankò wi eben gen yonn latibonit se pa latib wi gen yonn latibonit men gen yonn pòtoprens nèg yo sèmante 77 fwa 7 fwa si prezidan jovenel te enstale l yap redwi peyi a pi fè pòtoprens a pi fèb ekspresyon lè sa m pat ko vini byensi m regrèt pou yo m te la eben yo tap redwi l Pase peyi an pou nèg goumen e pa bliye si nou te goumen an 86 e 1806 apre masak Desalin, si nou te goumen apre kou deta Estime an enben Jovenel pa tap viktim de sal viktim nan. Fò nou pa pè pou nou di non se twòp a twòp. Fò nou fè tankou di linite ant nwa e milat, linite ant nwa, toukou linite ant pèp ayisyen li nesesè. Li nesesè paske nou pa ka kite etranje yo ap fè nou pase mizè sa yo. E tout sa k pase a, se de bagay ki taye de tout pyès pa lentènasyonal, pa lèzoksidan. De tout pyès. Gad yon sistèm administrasyon jodi a yo ba nou, Senatè Edo Zenny. Dayè, m ap pwofite di tout moun Nòdès, m ekskize m de fèt yo ka di Nadège se yon mantè, li te kanpe piblikman, li te di wout la fèt, li pa fèt, mwen di yo, Depui ajans de finansman pa vle w fè wout lan, ou pap fè l. Pa bliye ankò se pa avèk lajan trezò piblik lan. Sa vle di se Jovenel sèlman ki te travay plis avèk kòb kòb leta, kòb peyi an. Mwen di w sa Jovenel reyalize w mèt pran tout prezidan k pase yo nèt, adisyone tout èv yo fè. M di w avèk lajan trezò piblik lan pa gen yonn ki reyalize sòm yo. Pa reyalize sa prezidan Jovenel la. Pa reyalize sa prezidan Jovenel reyalize. Jodi an senatè Eddo Zeny, gen yon sèl minis ki egziste nan yon gouvènman. Sèlman ministè finans lan. An dote tèm, gen 3 chèf lè gen prezidan. Minis finans lan, sa mwen di l, m ka soutni tèz lan. Genyen premye minis lan, piske premye minis lan sou tèt minis finans lan, plizoumwen li ka dirije l. A la limit tou, mwen t nan minis planifikasyon. A la limit, e apre sa e prezidan. Ou konnen, on minis pa ka nome menm on mesaje, on opton. M vle di moun yo sa. Pafwa nan on minis, si w pa konn sa w ap fè, menm nan katye lakay ou, ou p ap ka rantre. Wap konprann ou gon moun lakay ou ki bezwen pou metel kòm mesaje ke w paka metel e si w konnen ou paka nome yon moun si w pran chans ou nome yon moun pandan tout lè a si w pa leve bonè pou redi lanbi avè w pou w konn sa wap fè pou w rele anmwe ou ka moun nan non sèlman minis lan bal yon lèt de nominasyon epi si minis lan fè 1 an li gendwa paka touche lè minis la ale li pa janm nome vre. Alòske sou prezidan Mateli, yon minis se yon minis. Sou avan prezidan Mateli e jiska prezidan Mateli, jiskan 2015, yon minis se yon minis. Jodi a pa gen okenn minis. E mwen menm kòm lè m rive kounye a yon moun ka di men Enjenyè Nader ou reyalize de gran zèv. M te paske m konprann reyalite an, mwen devlope yon sinèji prezidans, travo piblik, ministè finans, ministè planifikasyon. E kòm, piske kounye an se pa Travauplik se li menm ki pran kredi an, men se jiri yo, se ekip lan k ap mennen ba lan, lè bezwen yon kòb, ou rele minis finans lan, l voye kòb la ale pou ou. E li pa menm bezwen pase nan men m, se yon strateji de batay. San kwa, e nan sistèm ou tande pataje de gato. Lè m tande nèg yo ap di pataje de gato, m ri yo. Se sa k fè w apre anyen pa ka fèt. Chak nèg ki nan ministè yo, ti kòb ki gen an yo bay ekip yo, anyen p ap ka fèt. Yo anyen. Jodi an pa gon se sa se peyi an si nou pa chanje konstitisyon an rapidman yon seri de vye lwa ou pa konn kilè yo vote m ta renmen fon komisyon palmantè yon komisyon premye minis ansyen premye minis yon komisyon ansyen prezidan gon seri de lwa pou di kilè yo te pran dekrè sa yo. ki parèt nan Monitè a, pèsòn pap ka di w kiyès ki rete l. Se nan lojik refòm blan yo, yo vini pa estrateji pa yo, pa mètdam yo, antre yon seri de vye lwa, epi yo kite yo lwa a, premye ane yo mete l nan lwa a pa pase, lwa a fè senkan, aprè senkan yo mete l an aplikasyon, lè yo di yo pa ka fè tèl bagay, yo di se yon lwa ki bay li, epi yo parèt avèk monitè ki di w lwa a, epi ou pa ka enfrenn lwa a efektivman. Jodi an nou vin pa gon peyi e lojik enben se sa k fè gang e gen pwoliferasyon gang nan tout katye. Jodi an gen yon sèl kote ki bay djòb se sèlman nan klèb gang yo. Pa gen okenn moun anndan ministè yo alalimit detwa bagay yo kote bon mwen bliye se yon toutalè m ap sonje l ki kapab ban yon ti anplwa. Pa gen anyen ankò apre gang ki rekrite moun. Yo detwi lame an ki te ka pran moun chak ane, piske chak ane fòk gen moun al an pansyon. Yo pa fè l. Jodi an menm nan anndan ministè yo, yo pa menm, moun nan gen 40 an yo pa menm voye l an pansyon, paske yo konnen e pa anyen nou pral, se pou yo pa pran pou okenn moun. Donk se te nan lojik sa a, mwen menm lè m rive nan ministè lan, pou m chanje dòn yo, mwen pran pou pale a prezidan an, mwen pran pou m fè prezidan an konferans, di l non, n ap pale a yon seri de moun, epi minis finans lan, e li konprann nesesite gen yon seri de moun ki gen 40 an nan leta a, fotil bon ba yo pansyon pou rantre jèn, enben nou te gen an akò avèk prezidan avèk tout ekip lan, nou nou nou ta pran yon 35 a 45 jèn anndan ministè travo piblik, enjenyè, administratè, tous konfondi, enben malerezman nou pa gentan fè l. Donk se nan kad sa nou menm nou vin la, nou kontan jodi a pale nan mikwo sa a. pou nou di moun yo ann fè tèt ansanm pou nou sove Maryon, pou n sove 80 kilomèt wout Kafou Jòf Pòdepè a ki gen de twa ouvray da, m kwè twa ouvray da pou nou te fè, nou te gentan jwenn mwayen pou nou te fè li e paske se li menm prèske ki te manke nou. An nou fè nèg yo inogire. Santral e Kafou an 60 megawat ke 40 an pat janm gon moun ki fèl pou la premyè fwa menm sektè prive an sòm sa sektè prive an di l k fè a yo pa ka fèl an nou goumen pou nou fè inogire santral nòdwès lan e santral 7 kilomèn nan e Karis pou la premyè fwa yo prezidan Jovenel mete 800 kilomèt.